May ou dakò.
Nèg yo reste fè yon semèn anba, yo ba yon yo ba anba ok. M pa ta kwè si fòs legal vin fè yon bagay pou l pran nèg pilat vini viv vwa epi tou l ap kraze brize gen menm moun ki pran bal ki blese ki mouri tou. Ok.
Sa vle di pou ou menm gen lòt moun ki akonpanye lapolis men yo menm yo pa ta polisye se sa? Wi, pase moun ki anfas mwen yo sa se pa yon travay y ap fè. Ok men kom m abitye fè entèvyou plizoumwen m wè se vwa a vre men Anel ou anfòm ou menm kote w ye la a? Gade danm ye. Non mwen pa mande w zòn non m di w anfòm eske w anfòm paske jan m wè w ap pale a non mwen menm kesyon de konn kote sa yo pa ou konnen mwen menm pa se lajistis ak lapolis jounalis la li menm li la l ap rechèche enfòmasyon. Lapolis ap rechèche bandi, kidnapè, moun ki ò la lwa, moun ki gen manda ke la jistis bay. Se 2 bagay diferan. Ou gen manda deyè m, Jean Vallier a? Hein?
Sa w di? Non, m di la jistis. Mwen menm, m pa gen pou m mande w ki kote w ye, mwen di w kòman w ye, m wè w ap pale rilaks, poze.
E nèg sa kap fè tèt cho yo nou pap janm fè tèt cho non. Ok.
Men, gwosè operasyon sa mennen anèn e plizyè inite nan lapolis la, e kanmenm ou kapab bò kote w ye a ou pap felisite, men jan moun te ka panse sa, lapolis jiskela li trè pwofesyonèl paske yo pap tire sou moun non, daprè sa m aprann. Yo pap tire E sa ou di w? Non se sa m aprann. Ebyen ou menm ki gen plis presizyon ou ka pale avè mwen. Map di yo fòs legal peyi a e pou yo li ye. Yo ka di sa yo vle, yo ka yo ka kreye, yo ka kraze kinipòt lè yo vle, yo ka brize kinipòt lè yo vle. Konprann? Gen bagay nèg la ap toujou kenbe pèsonèl. Nèg sa yo dechouka yo vin fè e bay moun vin manyen anba e menn. Mwen m konn sèl mwen m sèl m se vòlè. Non, sak ka rive Amel. Lè yo fon penetrasyon e ou konnen pòt fèmen kanmenm fòk yo rantre yo ouvè li yo gendwa ap chèche yo ka pa gen tan pou pèdi e mwen menm m pa konnen non map eseye beure bagay yo plis ou mwen yon tipi pwofesyonèl ou konprann paske yo pa konn egzakteman kote w ye chak kote yo rantre yo pa ta kapab frape kou ke w rantre mwen menm se sa m genyen kòm pwen de vue ou menm ou kab avanse pa ou. Bon, bagay wap fè a e bagay pou m ta fè menn. Nèg sa map konstwi yap kraze menn. Eeh nèg sa kraze vin kraze menn Bon m pa kwè men sa m gen pou m di yo senpleman Valè lapolis mwen yo bay yo mete 2 milyon goud dèyè m pou yo pran m pou yo ba yo bon menm si yo ta pran m yo ta touye m. Sara arete m. 2 milyon goud! Tout ti chat sa m wè a, konbyen kòb yo chak grenn ap jwenn?
Non, yo pa, yo pap ofri kòb epi pou pataje. Men Anèl, pandan w di oubyen yo ta touye w la. E, m toujou renmen mande sa, li pa twò ta kanmenm pou w ta genyen kalm, kòmsi lapè, paske mwen m pa kwè sa w ap fè a se li w renmen, m toujou di li, ou s on viktim. Kisa m ap fè?
Non, jan w ap viv la. Kite map viv. Chak moman pou yap kouri dèyèw adwat agoch eske ou wè son vil ye anel. Si se yon vil ye si eske se sèl mwen menm ki nan manyen zam ki nan peyi a M pa ki rive nan bandi zam epa non. mafya epa vòlè. M pa rive la mwen diw mòd de vi sa kote adwat yap chèche agoch yap chèche li vin on ti jan frustran. Li pa parèt on vi, m pa kwè se konsa on moun ta vle ye nòmalman. Men sepandan. Kòmsi e 2 milyon goud la, wap poze m kesyon kare, se sa m te gen pou m te di w, m pap pran anpil tan nan pale ok. Kòmsi e 2 milyon goud yo mete dèyè m, sa pa kòb menm. Mwen moun m bezwen ki anfas mwen ki bay 2 milyon goud dèyè m nan, si yo fèl vini m ap ba yo 6.
Enben, afè w bon papa. Antouka, tande.

A Yè maten m resevwa gon zanmi k te rele m pa konnen l non m on 47 m pa sonje rès nimewo a epi misye di se radyo mega m di non li di m m di l se rad se telefòn mwen men se nan bouzdòy se Carl Dieudonné ki di Carl Dieudonné di radyo mega men kòm mwen pa nan radyo a misye di m se on panik ki genyen te gen plizyè pikòp Boyd ki te anpeche yo sòti yo te bezwen al mennen aktivite yo a se te pou yo te vini yo te vin asire sekirite oubyen yo te vin mennen operasyon kisa l te ye a nèg.

Fèl menm jan monseyè kebou te di wi michel joseph mateli poul stoun a sweet micky poul dirije peyi a prezidan yo pa pran ti moun nan gad pa koute a kotew flatè dayè tou flatè viw depan de seli ki lekout ti sousou ti toutous kap fèw konnen toutè byen madam la markiz mache m wè. E m tande. Prezidan, rezon k fè m di w pa pran timoun nan gad, gen yon kouvèti konstitisyon an ba ou. Kouvèti sa fè de ou yon minè. Pa pran minè a nan yon sans iresponsab jan anpil lòt pran n, kòmsi w mèt fè tout sa w fè, se yon minè w te, yo pa pral poze w kesyon. Non, non, se pa sa yo vle di w. Menm jan w wè atik 136 konstitisyon an ba w dwa kòm garan. garan de bòn mach de nos enstitisyon. Se pa de movèz mach de nos enstitisyon. E si w fè l le kontrè, Prezidan, menm atik 136 sa a ki fè de ou garan e menm atik sa a k pral kondane w demen, ki pral fè de ou on iresponsab e ki pral lage tout sa k pase nan peyi a sou do w. Prezidan, lè m te fèk tounen la, m te di ou ke vous n'avez pas le droit à l'échec ni à l'erreur. Ou se òm, errare humanum est, tout le monde le sait. M te di ou gen de pwofesyon nan vi an, yo pa tann, yo pa asepte erè nan men moun k ap egzèse yo. Se medsen. Doktè a pa ka fin fè yon operasyon epi l t ap resevwa sms mennaj li k nan kont avè l epi l di moun nan, woy, m ap rekoupe w ankò paske m te bliye sizo a anndan w. Medsen pa dwe fè erè. Fò l pran tout prekosyon nan vi l pou l pa fè lemwend erè posib. Men lamwend erè posib. Avyatè, Avyatè lan gen de erè l pa ka fè. Li gen twòp pasaje sou kont li. On senp erè, on senp ti neglijans, on senp gade on sms. Imajine ki sa k ka gen. M konsidere w kòm on doktè nan sans sa a, m konsidere w kòm on Avyatè Prezidan. Prezidan lame pa dwe fèt an kachèt. Lame a dwe parèt tout kò l. Pa kite lame a parèt pwent tèt li. Ou pa dwe fè yon lame k kache sou Channmas. Lasalin an danje, Fontouwon an danje, Bisantenè an danje, Matisan an danje, Gran Ravin an danje, Soudal an danje, Premye, Dezyèm, Twazyèm Avni an danje. Si gen yon lame k ap manje lajan peyi a, Prezidan, met lame a deyò! Ou te gentan pran angajman nan non konstitisyon ak bòdwo a pou ou remanbre lame a, enben fè nou wè lame a. Ou pa dwe gen yon lame lamayòt. Nou bouke konte blese prezidan, nou pa menm gen lopital. Nou bouke konte kadav. Twòp zam nan peyi a prezidan. Lapolis nasyonal, direktè jeneral lapolis la, yè ou mete yon bèl nòt deyò. Ou konn nòt ou a t ap pi bèl ankò si ou te voye l an kreyòl. M ap voye l di sa tout enstitisyon nan peyi a, enstitisyon etatik nan peyi a. Kreyòl la se zouti pa nou. Se lang manman nou, se lang papa nou. Gen moun ki pale l, gen moun ki ekri l. Ankadre moun sa yo. Mete yo nan sekretarya nou. Lè n ap voye yon nòt konsa nan radyo de si grand envergure, n ap voye yon franse pou jounal franse, n ap voye yon kreyòl pou jounal kreyòl. Dezòmè m p ap rann nou sèvis pou m ap gaspiye enèji m, yon egzèsis franse-kreyòl. Epi, si nou te voye l an kreyòl, alon bèl nòt nòt yè a t ap ye, byenke l te bèl, paske se mwen k te li l. Men konbyen jounalis ki ka fè l? Pou nou pa janm vle voye nòt an kreyòl. Mesye ouvè jounal la.
Ok, ann ale avèk operasyon Vilaj de Dye kote plis pase yon santèn kay fouye, 3 motosiklèt san plak sezi nan kay kote chèf gang Arnel abite ak 4 endividu entèpele pami yo Ronald Rebelus ki ta li menm sèvi antèn pou bandi yo daprè yon bilan polis nasyonal la. Polis nasyonal la ki reprann kontwòl Vilaj de Dye daprè pòt pawòl enstitisyon an, komisè Michel-Ange Lujeune fè konnen lapolis la mobilize pou kwape zak bandi yo epi arete men trennen douvan lajistis tout endividi kap teworize popilasyon an toutfwa lapolis la swete jwenn kolaborasyon popilasyon an Johnny Ferdinand. Rive reprann kontwòl Vilaj de Dye. Sanble se te yon defi pou polis nasyonal la. Sepandan, malgre gwo demonstrasyon sa pandan wikenn lan, Arnel, ki se sèl kòk chante zòn sa depi yon bon bout tan, toujou ap paweze nan lanati. Fòs lòd yo pa antann fè bak, yo vle nenpòt jan sa ye, mete men nan pat kasav Anel ak tout sòlda l yo. E m ap presize pou Arnel, ki se yon fijitif, ki se yon moun lapolis te arete deja pou move zak ke l te komèt, pou yon rezon ou lòt, Pou yon rezon petèt nou tout nou konnen nan tou jodi al deyò enben lapolis detèmine lap re arete misye lap voyel pa devan otorite konpetant yo e yap pran desizyon ke sa li menm li nesesite. Arnel pa nan lari a pou lontan si n dwe kwè otorite yo nan lapolis la ki kwè tout fwa travay la pa piti. Enstitisyon an di li pare pou defye chèf gang sa a men li konte sou kolaborasyon popilasyon an. Nou di nou ede nou repere l kote nou ka jwenn li, paske c'est un monsieur qui se trouve tantôt ici tantôt là-bas. Si nou gen 8 milyon d'habitants, nou pa gen 8 milyon polisye, nou pa tap janm ka mete yon grenn polisye dèyè chak moun pou nou konnen ki kote chak moun ap fè a un moment donné. D'autant plus que moun kap viktim de misye yo, Li bwè, li leve, l dòmi, l manje avèk yo, donk yo t ap pi fasil ede nou idantifye l ke nenpòt lòt moun. Misye gen plizyè telefòn, ou di youn men l gen plizyè. E nan yon jounen, bon, nou ka di w konbyen telefòn ke li itilize, men èske sa sifi pou nou di w, bon, wi nou pral pran l kounye a? Èske sa se pa yon eleman ki enpòtan? Wi, se yon eleman ki enpòtan, men l enpòtan se ke nou di w, mize nan wout pou pote bon nouvèl la, li ankò mye. Te prese pou al poze des aksyon ki kote yo pèmèt des senp inosan viktim pou gran mesi. Gwo zam fann fwa, minisyon tout kalte, ekip Anel la pa manke sa yo. Bandi sa yo pa sispann simen latwoublay nan antre sid kapital la depi kèk mwa. Kiyès k ap founi Anel zam sa yo ansanm ak akolit li yo? Lapolis la, ki swete li menm tou jwenn yon repons a kesyon sa a, deja louvri ankèt li. Nou konnen pètinaman lè n ap gade sou rezo sosyo yo, kalite kalib nou wè ke me ans yon seri de moun genyen nan men yo, se pa fòseman de zam ki vann sou mache lokal la. Enpòtan pou lapolis la ankete sou kesyon sa yo pou l konnen ki kote zam sa yo soti. Se de tip keltèk de grand calibre ke nou menm tou jounalis nou wè nan men yon seri de moun, donk li enpòtan ke lapolis konnen pwovnans kote zam sa yo soti e kòman moun sa yo fè konnen genyen yo e ki sous daprovizyònman yo. Nan yon nòt vokal k ap sikile sou rezo sosyal yo, espesyalman sou WhatsApp, Anèl ta pase nan betiz ansanm polisye ki te patisipe nan dènye operasyon yo nan Vilaj de Dye. Pòtpawòl pnh la demanti ak tout fòs li enfòmasyon ki ta fè kwè mesaj sa a ta gen yon kèlkonk rapò ak operasyon samdi pase a. Se yon voicemail li voye depi yon operasyon ke lapolis te mennen le premye novanb e sou boulva Ari Twoumann nan e enpe patou nan Lasalin nan. E mentnan yo reaktyalize l e yo fè kòmsi se apati de operasyon ke lapolis te mennen pandan wikenn sa a e se aprè operasyon sa ke misye te voye voicemail la. Mwen mande tout moun e popilasyon an, chak moun ki gen voicemail sa al rekoute li. pou l ka wè ke li pa gen kenn rapò e pa rapò a ansanm doperasyon ki mennen pandan wikenn nan nan vilaj la. Alòske gwo inite yo anndan lapolis la te debake nan rezidans prive chèf gang Arnel, yo pa rive sezi okenn zam e konsène a li menm te gentan jwenn tan pou l chape poul li. Eske n ka pale de reyisit osinon echèk?